Byenvini sou Kredi an Sante! Alò, pandan nou n ap fè yon ti refleksyon, pandan n nan lari an, pandan n ap kondui, epi nou jije l enpòtan pou nou fè yon ti pale de sante mantal, e nou mete mizik sa an bakgawonn, se pa nan objektif pou nou fè yon pwomosyon espesyal, men jis pou eseye konprann de sitiyasyon pafwa kote. yon sitiyasyon, yon bagay ka rive yon moun, e moun k ap obsève oubyen moun k ap gade oubyen moun k ap tande li kapab entèprete l nan fason pa l san ke li menm li pa vrèman konnen sa k pase. Donk, tout moun k ap viv genyen sa yo rele ou dwe gen sa yo rele sante. Sante yon moun li pa sèlman egziste nan yon aspè fizik, Oubyen sante yon moun pa sèlman dwe egziste nan yon aspè espirityèl. Sante mantal yon moun, m ta di, sa w ap gade nan tèt ou an, li osi enpòtan e li osi genyen anpil enpòtans ou kapab konsidere l nan tout fonksyonman yon moun. Se sa k fè li enpòtan, gen yon pwovèb ki di se tèt ki mennen kò. E pafwa ou ka wè kò a li ap fonksyone nan tèt paw ou di ben tout bagay ale byen. Men dèfwa si w mande yon moun sa k ap pase nan tèt li, sa l ap reflechi, sa l ap panse, donk si moun sa ta mete w chita pou li rakonte w, pou li ta di w sa l ap pase oubyen sa k ap domine l, se si w ka w kapab pran lapenn pou li. E se sur ke ou kapab di waw ou vreman dezole paske pou jan wap gade yon moun, pou jan wap obsève yon moun ou pa ta imajine moun sa li gen yon soufrans, ou pa ta imajine moun sa li gen yon sitiyasyon kap dominel. E se sak fè youn nan bagay pou nou konprann tèt sa nap gade la genyen anpil maladi. Chak pati nan tèt ou ki reskonsab pou fè yon aksyon. E chak pati nan tèt ou ki responsab pou kapab dirije aksyon w, dirije desizyon w, dirije santiman w, dirije w nan tout sa w ap antreprann, ebyen pati sa yo kapab afekte. E byen souvan, ni mwen ni ou, oubyen yon lòt moun, nou gen dwa pa konnen sou ki kritè, sou ki sitiyasyon ki kapab fè yon moun fè yon bagay, ke ou estime li ta kapab fèt nan yon lòt sans. Donk jis pou nou di ou, sante mantal ou, oubyen ekilibre ke ou genyen nan panse ou, nan sèvo ou, pou fè ou aji, pou fè yon bagay ke pafwa sosyete a dakò l, e pafwa sosyete a pa dakò l, donk li rantre nan fonksyonman ou, li rantre nan vi ou. Se sa k fè li enpòtan konprann yon moun. Se pa sa sèlman w wè a ki fè w konprann yon moun. E sa k fè dèfwa ou kapab di, gen yon moun ki kapab kote w, ou panse w konnen l, ou pa konnen l. Paske sa ki anndan moun nan, ki nan sèvo moun nan, k ap dirije moun nan pou l fè yon aksyon oubyen pou li pran yon desizyon, pati sa ki nan moun nan, ou p ap ka konnen l. Se vre, nou kapab di, gen dè espesyalite, gen psikoloji. Gen psikyatri ak anpil lòt. Ki responsab pou kapab li nan panse moun. Pou kapab konnen sa k ap pase nan panse yon moun. Men se pa tout moun paske w wè yon moun ap fonksyone ou konprann li. E se sa k fè gen. Frè, yon frè ke nou konn pale ki toujou di nou, moun ou ye a pa. Se moun sa lè w poukont ou. Paske lè w poukont ou, desizyon w ap pran li poukont ou, refleksyon w ap. E jan w vle viv la, se la w poukont ou konnen l, paske, yon moun k ap gade w, yon moun k ap tande w, ou kapab fonksyone yon fason pou fè moun plezi, ou kapab fonksyone yon fason pou montre moun, enben, kòm se sa nou vle de mwen, kòm se konsa nou vle m viv, m ap viv konsa. Men, nan panse w, nan fondman w, nan ou menm, donk, ou gen pwòp stil pa w ou kapab viv. Kidonk, nou vle atire atansyon w sou, pe enpòt jan w kapab wè yon moun, Gen de bagay k ap pase nan tèt yon moun ou p ap janm konnen. E se sa k fè, souvan, gen yon pwovèb nou konn itilize pou nou di, Sa k nan kè yanm, se kouto ki konnen l. Eben, sa k nan kè, sa k nan panse lèzòm, se moun nan ki konnen l. E pafwa gen de reyaksyon yon moun fè, li pa menm konnen si se li ki ta fè reyaksyon sa a, paske li jis wè li fè l. Kidonk, nou kanpe la e nou espere w ap pran yon ti tan pou w reflechi de sante mantal ou. de sa kap pase nan panse w, de jan moun konprann ou, de jan moun wè w, e de ou menm jan w wè tèt ou. Paske meyè moun ki konnen w, se ou menm. Tout moun ka opine de ou, tout moun ka di sa yo panse de ou, men vrè moun ki kapab di ki sa l konnen de ou, se ou menm menm. Mèsi paske w t ap tande nou, mèsi paske w t ap gade nou, e tankou nou toujou di l, si w gen kesyon, pa ezite poze nou. Mèsi bokou.